Bonswa bonswa tout moun mwen kontan avèk nou e map di nou tou Bondye beni nou e jodia mezanmi mwen menm mpat gen chans poum te kapab fè e te la nan kòmansman live chas la fè avè sou Facebook lan men jodia moun ki pat gen chans la nan live chas tap fè sou Face lan e jodia mwen vin pataje so

De an palan de nèg kap ayisyen kote Shassy tap pale kòman yo gen yon enpòtans lakay yo ki vrèman ke li renmen e kisal ke li pa renmen bò lakay nèg kap ayisyen ann al gade.
Nèg okap Nèg okap men sa yo gen sèlman kòm defo yo jalou anpil anpil anpil men yo bay e se sa yo pa genyen yo pa bay fanm yo bay fanm tout yo menm tout bagay Yo bay love epi yo renmen fanm ki hot nèg okap yo renmen fanm m pa konn se paske yo tekè fanm yo byen wè nèg okap se pa nèg kap pè diw konsa cheri ale nan ale nan al achte yon yon kòman m ta ka di pou m pa parèt tankou vilgè ale. Yo renmen fè video kòn ansanm avèk fanm, tankou yo renmen ti chacha yo. M pa di nan sans yo renmen fanm ki I mean krèy, se pa sa m di. Men yo renmen fanm ki hot. Yo renmen fanm. Ok guys, so n ap kontinye, n ap kontinye avèk nèg Pòdepè, mesye Shasta pale avè nou. Anben. Mezanmi ann al tande pou nèg port de paix sa yo te vann la te vrèman enteresan te vrèman enteresan waww la bèt te vrèman enteresan men m pat la a lè anben mezanmi ann al tande pou nèg port de paix. M te di map vini pou nèg, kòman nèg sa, nèg peyi sa, nèg port de paix. Nèg pwa de pè yo gen foli nèg oka. Poukisa m di sa? E pa mal m ap pale nou non paske mwen renmen nou tout paske nou tout se fan mwen. Nèg pwa de pè yo men kijan yo ye. Wè, lè yo fèk parèt yo ouvè kò yo. Sa se premye fwa yo wè w pou montre w, pou montre yo ke yo se pi bon nèg pase tout mond lan. Sa se lè yo fèk wè w. Paske gon nèg pwa de pè ki t ap koze ansanm avè m, premye sa l fè. M pa renmen moun fè m sa. M pa renmen moun koze ansanm avè m avèk sa w genyen. No met jèn mete jèn jan w deyò map koze avè m pa koze avè m avèk sa w genyen misye rale rimont li epi l fè machin li fè bak epi l fè machin li fè avan tankou l gentan montre m machin nan se machin li m blaze paske m pa renmen nèg koze avè m avèk sa yo genyen I don't get it but nèg pòdepè anpil nan yo pa pa tout yo renmen koze ak sa yo genyen yo renmen montre yo se yon pakèt afè. devan fanm men anpil nan yo yo okipe fanm yo okipe pitit tou men yo renmen montre ke yo son pakèt afè yo renmen koze ak sa yo genyen yo renmen pale de sa yo genyen se konsa yo koze avèk fanm depi yap koze avèk fanm map mete pou nou wi tann eske gen nèg pò de pè anba live lan verite mèsi bokou mèsi e wesn wesn chawly. Wester Charly Mèsi cheri bon se konsa yo ye nèg port de paix renmen koze ak sa yo genyen. Ok twazyèm pati kote Chaste tap pale ke li te fon video li tap moutre medam yo kòman pou yo souse tete mesye yo mezanmi an nou al gade avèk mwen so kote Chaste ap fè bèl jès sa li te moutre medam yo nan ansyen video ke li te fè kòman pou yo souse tete

Medam pa janm bliye souse tete nèg yo paske nèg yo renmen nou souse tete yo. Ou ka pèdi nèg ou paske ou pa souse tete l. Nou ka wè bagay la parèt piti, yon ti bagay ki parèt piti nan lanmou konn pi gwo pase sèks. Nou panse se sèks, sèks, sèks. Ou ka fè yon nèg fou san w pa fè sèks avè l. Nou genlè panse se sèks, sèks, sèks. Non, tout bagay lan pa sèks. Ok, ou ka fè yon nèg fou san w pa menm fè sèks, san nèg la poko menm touche w, li gendwa gentan jwi. Depi moun nan gentan jwi li pa anvi fè fè anyen ankò li pap anvi fè anyen ankò so fòk nou souse tete nèg yo nèg yo renmen sa souse tete yo e pa sèlman nap ba yo souse tete nou souse tete yo tou fè pwent tete nèg ou pou lèl pran fanm pou fanm nan wè gon fanm kap fè pwent tetel make nèg ou kite sinyati w sou nèg ou siyen sou nèg ou ekri non w sou nèg ou lèm di w ekri non w se pa pran w tatouye ekri non w. Gen tout jan w ka ekri non w sou on nèg. Lè fanm nan parèt, fanm se bèt ki jalou, depi yo wè nèg la gen mèt, kounye a yo pral chèche konnen kisa fanm nan ap fè, yo pral chèche y al fè kot l. No. Make nèg ou, siyen non w sou nèg ou. Depi w wè w gen on nèg, pou anpeche fanm pran l, bay nèg lan gate nèg ou pa ka g'on nèg ah m pap fè sa m pap fè sesi li pral pranm pou bouzen wi poutan nèg la e bouzen lap chache jan gason renmen bouzen evre anben bouzen pa tap viv pa fè bouzen mari w bouzen nèg ou pito pase w al bouzen tout moun bouzen nèg ou fè ti chacha avèk nèg ou ou pa konprann egare paske lèl jwenn ni deyò a l pap egare. Paske madanm li ap ba li l tou anndan kay lan. Li gen dwa gade l pa fè anyen, l al pran l lakay li, paske lakay li pi clean lakay li. Epi fò w bèl tou, medam fè nou bèl pou nèg nou pa pè mete lang ni mete tout bagay tout kote, pou nèg la ka kòmanse fè lanmou avè w depi nan fant zòtèy ou. Paske mwen m renmen nèg kòmsi gade m tankou yon rèn, gade m gwo, se poutèt sa m toujou clean mwen pou nèg la pa pè fouye lang li nenpòt kote nan kò m. Ou konprann sa m vle di w lan? Pase w al w al w al w al bouzen lapopilas, bouzen nèg ou pito, gate l, ekri non w sou li, siyen non w, rale pwent tete l, pa di rale pou fè l fè l mal nan ou. Mwen te montre nou kijan pou nou fè l deja. Pafe lang ou, dwèt sa, fè l fè travay la. Dwèt sa. Ou wè gason renmen dwèt sa, nou menm use dwèt sa. Nou gen dwèt nou tou medam. A dwèt sa, tape l nan lang nou. Woule pwent tete a, woule l, woule l, woule l, woule l. Tape ti ti dwèt la ladan l, tape ti dwèt la ladan l. Tiznèg ou, toujou mete ti bagay pou tiznèg ou, menm si w pa renmen met bout pantalon, menm si gen moun ki gen stil rad yo. Si w ap mete yon ti rad long, mete yon ti rad long seksi pou fòm kò w byen parèt ladan l. Ou konprann? Pou fòm kò w ka byen parèt, pou nèg la bay nèg ou bèl filing, bagay li pa bzwen. Dèfwa lè w ap, lè w ap bese,

E li te fè anpil reklam sou ke biznis ke l genyen an. Alòske m panse ke nan dènye pati n ap jwenn nimewo telefòn Shassy, medam ki anvi bèl yo, swa mesye ki anvi fè bèl po yo, gen tach sou po yo. Alòske, anben, nou pral tande sou kiyès nou kapab kontakte Shassy pou nou kapab kòmanse jwenn pwodui ke n bezwen yo, ok? So, An nou al gade e kòman nou kapab kòmsi kontakte chasi pou nou kapab jwenn tout sa n bezwen pwodui ke n bezwen pou n sèvi yo. Ebyen m panse ke videyo a ap tou fini la nan dènye pati a epi tou m ap mande w tou pa bliye abòne ak chanèl la epi pataje videyo yo so on jan pou kapab ede nou avanse. Ebyen ke an nou al gade dènye pati Kote ke nap met fen nan video. Mèsi paske ou te pran tan gade video a nap mande ou tou si w anko abone avèk chanèl la silvouplè yon fason pou kap ede nou avanse. Mwen di nou pa negosye pwodwi sa, pwodwi P. Diddy an trè bon, pa kite tèt nou lèd ni grenn ni gaye. Epi nou gen savon pou mesye yo tou, pou bouton, pou tach, pou tout bagay konsa san l pap ba w koulè. Nou gen savon kap bay koulè, nou gen savon ki pa bay koulè, jis pou mesye yo ka sèvi ansanm avèk yo. Konsa tou si w gen tach bay nou gon ti krèm ou ka mete yon aplikatè, mete sou ti tach lan, san w pa oblije bay kò w koulè. Nou gen 3 kalite krèm, Delica a pa bay koulè, li fè po bèl, swa l fò fèk dekache, ni w pap sanble a oken moun k ap sèvi ansanm avèk oken pwodui, paske se Delica a m pran plis, poukisa, paske m deja yon fanm wouj, m pa bezwen twò blanch ke sa, pi blanch ke jan m ye a, paske mwen m pa renmen lò w sanble avèk mò, m pa renmen sa. Si w deja nwa oubyen yon ti koulè w bezwen pi jòn, n ap ba w flash, nou gen yon krèm ki rele flash, sa li menm nan pa pran tan pou ba w koulè, men l p ap ba w de koulè, paske nan sèt lan nou gen bagay pou jwen sa yo tou. Ou konprann sa m vle di w lan? L ap fè w bèl. Pase pran tretman pou cheve a, 155 dola, 145 dola, 12 dola shipping.